antank imanist, m toujou panse ke chak fwa yon moun mouri, chak fwa yon moun mouri nan nenpòt kondisyon an, se toujou a regrete paske lamò, fò ou dwe toujou regrete l kòm imanist. Pa prensip, m pa pote yon jijman de valè sou rezon, sou sa moun yo fè a, sou ak ke moun yo koze yo, men nou ka sèlman eseye konprann sa k pase a. Bon, mwen m pa lengwis, m pa ka afime ke li gen rapò dirèk avèk orijin nou. Sof ke s on, se pa yon nouvo mo, men s on, s on ekspresyon ki ase resant, ki, ki dekri yon reyalite. Mwen m konprann ke li antre nan, nan tout lojik vènakilè e a de ekspresyon ki lye avèk le sèks vyolan, ki s on bagay ki karakterize sosyete a. Pa egzanp, Gon ansanb tèm, tankou moun nan vle di l bon sou ou, li di a entèl ta yo san kapòt. Se de bagay konsa, m panse Bwa Kale a li rantre nan menm lojik de ki pote anpwent sosyete patriyakal la, ki defini oubyen ki tou souvan ranvwaye yon ansanb definisyon, yon ansanb konsèp oubyen yon ansanb reyalite ki swat sovaj oubyen ki itilize vyolans a de bagay seksyèl. Se paske anpil, pou anpil moun nan sosyete a, yo konprann sèks kòm yon bagay vyolant. Donk sa vle di, kèlkeswa sa yo itilize nan nan sèks, yo toujou souvan rekipere l ou apreyande l de manyè vyolant. Donk bwa kale, sa vle di si n pran bwa ki se. ògàn sèks, yon jan nou rele ògàn sèksyèl gason an, e bwa kale sa vle di nou estime ke swat lè l bi kale oubyen lè l pa kale l mwen vyolan, donk li ranvwaye a yon tèm vyolan, paske lè moun nan di m pral ba w bwa kale a, sa vle di ke swa l pral bat ou, swa l pral vyolante w, eksetera. Menm yon nèg k ap pale de yon fi ke petèt li sot fè sèks avè l, li ka estime ke li tèlman byen pase oubyen li tèlman swat vyolant, swa byen pase nan ak la, li di ou ke m sot ba l bwa kale a, oubyen li sot joure yon moun li di a m sot ba l bwa kale a. Donk, m konprann ke li rantre nan menm tip lòt ekspresyon tankou jan m konn di ou, lòt la di konsa m bon sou ou, nan ka di a entèl taye ou, sa vle di entèl konnen ou, entèl bon sou ou. M pran l nan menm lojik ekspresyon sa yo. M pa ka, m pa ka di dirèkteman se yon manipilasyon de mas ki fè l pran nesans. Men sa k si, li pa, li pa tonbe di syèl. Sa di ke sosyete a gen yon ansanm bagay k ap fèt ladan li. Paske jodi a la sans Bwa Kale a pran, jodi a la sans Bwa Kale a pran se ke se yon chas sou sòsyè yo lanse kont, kont sa moun yo rele bandi oubyen de gang ame yo. Donk, Li vini pa ekzasyon, sa vle di ke se yon ansanm moun ki bloke, ki fèmen, paske peyi a sanse preske gangle ou gangsterize. Moun yo pa ka fonksyone, yo sibi anpil vyolans, anfèt, anpil vyolans ke bandi yo fè sou yo. Moun sa yo, yo, yo, gen de moun ki deside, ki deside leve kanpe. Men, Avan ke petèt nou te konn ap pede de pale de bwa kale a, li te toujou de koutim ke anpil moun ap fè de pòs, anpil moun k ap reyaji sou radyo, anpil moun k ap pale sou nenpòt fowòm ap di pèp ayisyen, ou pa gen dirijan, ou pa gen lapolis, ou pa gen dis, ou pa gen dat, si se pa ou k pran desten w an men, ou p ap chanje bagay yo. Donk, m panse ke moun yo petèt rive yon kote, yo wè ke bandi yo kale, kal bende. pa gen moun ki pou defann yo kont bandi a e nou plis wè ke anpil manb leta patisipe oubyen se de gang oubyen sa yo rele se de bandi a kòl blan ou a kòl ble yo menm oubyen yon gwoup de moun nan sosyete a deside ke a chak fwa yo jwenn chans kontre avèk yon moun ke yo ta ka idantifye kòm bandi yo vyolante l, yo boule l, etc. Bon, an jeneral, tout retonbe ki gen nan sosyete a, li pa janm don sèl koz. Donk, sa vle di ke li tap, li tap, mwen se tap trè egzajere pou moun ta reyisi konprann ke yon mouvman konsa ta ka petèt pote yon solisyon a peyi a. Nan konpreyansyon pa m sou sa, mwen panse ke li fè presyon de tout fason. san ke m pa pote yon jijman de valè pou lenstan, paske m gen pozisyon pa m sou li tou, e li pote yon presyon, paske jodi a la, kèlke swa moun ki nan gang oubyen ki idantifye kòm gang, pè, yo oblije rantre tèt yo, sa di ke gon fasilite ke petèt moun ki nan gang, moun ki di tèt yo se bandi, nan de zòn, yo konnen ke gen de defile ke yo pa ka fè ankò nan popilasyon, paske y ap veye yo, e ke yo yo oblije rantre tèt yo plis ankò paske yo konnen ke santans jodi a se pa lapolis kap ba li kote ke lapolis li menm tap jis arete si ou pa tire sou lapolis si ou pa defann ou lapolis ap jis arete ou mete ou nan prizon paske nou wè ke gen de fwa lapolis arete moun yo popilasyon al pran yo nan men lapolis paske yo an nonb pi plis donk e M panse se se se yon se yon kou de san m ta ka di se yon se yon se yon bagay de spontane ki fèt ki pase nan popilasyon an men ki lye a yon sèten ral bòl pa rapò avèk sitiyasyon ensekirite ki gen nan peyi a. Byen ke mwen menm kòm sitwayen ou kòm moun ki ap reflechi nan sosyete a, m panse ke pi bon sò ou ka bay yon moun ki nan gang ame, se arete l, paske fòk nou konn sa k ap pase a. Donk m pa anvi ke pa egzanp yo bay Izo bwa kale. Mwen m ta renmen konnen, m ta renmen arete Izo pou nou konnen ki sa k ap fèt nan sosyete a. Paske gon danjwozite tou nan kesyon an, paske lè si n enstale bwa kale a kòm nòm nan sosyete a jodi a, Kòm si nou di tout bagay bwa kale. E gon ansanm moun ki ka itilize l a defen pèsonèl. Paske pèp la ka, popilasyon an ka deyò pandan yo sot tiye yon bandi epi gon moun ki di men youn. Epi pou de rezon pèsonèl yo brile l. Anpil fwa y ap chache gang nan se e non vizaj y ap chache gang nan. Se non stil, se non kò, se non louk, se non cheve. Se de batay ki fèt deja nan peyi a. Donk nou konnen ke tout prejije ki gen pa rapò avèk stil moun, pa rapò a konpòtman moun, pa rapò a jan moun abiye nan sosyete a. An menm tan tou m pa ka di popilasyon an kwaze bra l. e paske nou reyalize ke leta vreman absan e enstitisyon polisyè la byen ke m wè aparamman gon regen de konfyans la dan jodi a men li totalman absan pa gen mwayen, pa gen estrateji jodi a gwo gang ke petèt izo ou manno ou byen krisla ou byen tilapli ye jodi a yo te de alyon pouvwa pandan yon tan yo te al liye yon gwo komèsan pa lontan. Paske lè gwo komèsan an gen pwoblèm ak yon lòt gwo komèsan, li itilize menm gang sa a kont li. Lè l gen pwoblèm konfliteryen, li itilize gang nan. Menm jan ke lè yon minis oubyen yon senatè gen pwoblèm eleksyon, li itilize gang pou vin kraze eleksyon pou li. Donk se yon itilizasyon total. Jodi a la anpil nan gang yo santi ke yo petèt ka, yo petèt vo plis ke sa. Donk yo antann yo, yo òganize yo pou yo fè plis lajan.

Imaj yo te gade sou yon videyo wè l sanble avè w kòpilans li sanble donk menm byen ke m pa kwè nan sa k pase sou Facebook yo men anpil fwa m wè de revandikasyon kòm kwa moun ap di non moun sa nou pran pat nan moun sa nou pran pat nan gang e se yon moun fou eksetera donk li li li non sèlman fè kreye yon sitiyasyon de panik men jodi a tou li mete n nan yon kriz m ta ka di ankò pi paske jodi a n ap n ap n ap Non, nou kontrè, nou, anfèt, n ap fè de bagay kontre nati. N ap boule moun, n ap tiye moun. Byen ke m pa pral jije moun yo pou m di moun yo, yo pa gen dwa fè sa sèlman, paske de fwa lè moun yo an kolè, paske yo sibi l, yo pa toutan kontwole yo, se leta petèt ki ta dwe nan mitan yo pou anpeche ke yo fè sa e ke ba yo solisyon pou yo viv. Men jodi a tou, Bwa Kale a yon lòt ba tou, li mete, li alarme popilasyon an, li alarme bandi yo tou, li fè ke yo, yo rantre nan kwoki yo, ke yo pa, yo pa osi vizib ou osi jan yo te jan yo te vizib jan yo te parèt sou nou ke ou ka chita yon kote lè ou wè 4 nèg azam ap pase sa pa di w anyen jodi a m gen enpresyon ke yo pi yo antre nan koki yo y ap swiv yo pa ka yo p ap ouvè zèl yo menm jan yo t ap ouvè l pandan yon tan byen ke m panse ke mouvman bwa kale a p ap ka fè 2 zan donk mouvman bwa kale a p ap ka fè 2 zan l p ap ka fè 5 an se jis yon revòlt spontane sa ka rive gen yon lòt fè k fèk pase nan sosyete a ki kapote bwa kale a Solisyon lojik la se ta ke vrèman nou gen de moun ki pran sosyete a, ki pran desten peyi a an men, ki vle konbat koripsyon, ensekirite avèk pou kraze rezo gang ame sa yo. Bon premye bagay se ke tout timoun nan lari ap gade video moun kap boule donk gon respè de lavi m ka di ki ke nou pa bay timoun yo paske lè wap leve yon timoun fòk wap aprann respekte lavi men jodi a map gade nan de video bandi atè timoun ap pase gade tèt yo timoun ap timoun ap gade yo nou menm nan sosyete a kap leve nou prèske anvi banalize le krim. m panse ke se pa yon bon mesaj ditou pou sosyete a oubyen pou moun k ap vini yo. Sa pa vle di ke nou tout pral tounen de bandi, ke nou tout pral tounen de moun san kè, men li gen yon enpak kanmenm paske te gen yon peryòd, lò mwen menm m ap leve, m wè yon moun mouri, li choke m. Men jodi a m tèlman wè moun ki mouri de manyè vyolan, de moun ke yo boule, Jodi a ou wè l, sa vle di lontan ou konn leve maten ou te tande bal, yo di w se yon moun ki te pran bal. Men jodi a ou wè yon moun k ap tiye moun. Donk m panse ke li enpakte konsepsyon nou de lavi. Paske nou menm kòm moun, natirèlman nou gen. Nou gen ensten konsèvasyon nan nou. Nou pa de kanibal natirèlman ki vle detwi tout parèy nou. Donk, men jodi a, e sa n ap fè. Donk, sa vle di ke demen si Dye ve, yon nèg ka senpleman gen yon pwoblèm avèk yon zanmi l, li tye l. Paske petèt ke tye moun nan ka vin petèt yon bagay ki pa twò, li ka vin yon fè divè. Li pa yon bagay ki rar. Paske jodi a, se sa n ap fè. An n di ke nou ta rive yon kote a Mouvman Bwa Kale a pa egzanp. 400, 500, 2000, 5000, 20000 moun mouri ladann. Se yon banalizasyon total di krim paske se pa yon se pa yon masak, se pa yon gè ki genyen kote ke de moun mouri. Se pa yon senp masak kote ke swat lapolis al fon bagay ou li fon bavi ou byen bandi al fon bagay yo tye yon kantite moun. Se yon bagay ki vin sistematik. Se tankou moun yo ap veye pwochen moun nan, pwochen moun yo pral kwaze a, pwochen vòlè a ou byen pwochen gang nan pou yo tye. Donk kounye a la li vin antre nan woutin nou pandan ke n ap fonksyone. pandan ke n ap fonksyone li enpakte nou psikolojikman mwen m fè de egzanp mwen pral nan yon klèb epi m t avèk kèk zanmi epi mwen wè de moun ke m pa rekonèt ke m pa konn wè nan vil la men sa pa vle di ke m pi moun vil la pase yo tou menm epi m fon egzanp epi m di bwa kale epi m reyalize ke yo tout choke yo vire gade m m di mesye èske nou konprann sa. E se se egzakteman, yo egzakteman nan fasyès ke nou pran kòm bandi a. Sa vle di ke se de moun ke nou di ke se de moun dread, ki met de zanno, ki abiye dwòl, eksetera. Men, gen zanmi m ki te bò kote m ki di m, non, men, yo konn misye, yo konn misye, misye tèl kote. Donk, pa le fèt ke m di Bwa Kale a, dèyè l, li pantan, donk sa vle di ke moun sa a ki abiye kon sa a, ki deside, ki son chwa kote l lib pou li, li pè. Donk sa vle di kèlkeswa, ou gon pitit gason k dyòl jodi a la, Ou pap ka ou pap ka kitel mache mwen menm gen sèm ki relem ki dim ke poum pa al avèk neveu mwen paske li kite cheve lou li rèd sou zòn kanapevè la yo pa konnenl donk fòl ta taye chevel donk eske nou wè ki enpak ke bwa kale a ka genyen sou tout sosyete a. Li pa sa, li pa, li pa sa sèlman. Lejitim defans, byenke m pa jiris, men lejitim defans se yon bagay ki ekstrèmeman konplike ann Ayiti nan kòpis dwa ayisyen an. E sa k fè yo toujou rezève ledwa a yon jij ki pou deside si se yon lejitim defans vre ki genyen. E sa fè menm si yon vòlè antre lakay ou, oubyen yon moun te vin tiye w, yon moun te vin asasine w, li te gen zam nan men l ou ou tire l, Yo lese a diskresyon a yon jij ki pou deside èske an reyalite se yon lejitim defans. Fòs yo pa pwofesyonèl, paske se yon ansanm popilasyon ki swat a manchèt, a wòch, kont petèt 2 moun, swat a zam ou pa a zam, paske gen 2 bandi yo pran, se idantifye yo idantifye ke misye fèk vin nan zòn nan, lè yo poze l kesyon, li gendwa mal reponn, si repons yo pa konvenk ak li mouri. Sa vle di se pa se pa yon reyaksyon konsa bwa kale a kòm si e chak se a chak e kòm anfèt bwa kale a se pa kòm si se moun yo ki desann vilaj de dye ki anfas de bandi ame ki bi ki ap jis ki ap mache sou yo non sa vle di se idantifikasyon bandi idantifikasyon de pèsòn ki pa kont ki pa twò moun nan zòn yo pat konnen idantifikasyon de moun ke yo wè fasyès yo sanble a moun bandi yo fè presyon sou yo poze yo kesyon epi yo pase yo alèfinitif Menm jan tou gen de moun yo gen dwa kwaze ak zam sou yo, yo kwaze ak bal sou yo, yo tiye yo. Donk pou mwen m pa konsidere sa kòm yon lejitim defans. Mwen plis panse ke se yon reyaksyon pa rapò yon sitiyasyon ki gen nan sosyete a ki anvi nòm. Paske gang anvayi peyi a. Donk moun yo, yo viktim anpil. Yo menm yo estime ke yo ka fè tèt yo jistis. E nou konnen ke nan yon eta de dwa, antre gimè, nou gen abit pou sa, nou gen lwa, nou gen enstitisyon pou sa, donk nou pa ta dwe kite se popilasyon an ki ap fè tèt li jistis paske ta dwe gen jistis pou bay pou tout moun.